Se yon plezi pou mwen pou m rejwenn nou jodi a sou sit nou ki se www.ekiphaitijodiacom. Se toujou zanmi nou Agronome Fortuné Cherlande, mwen felisite nou paske n toujou avèk mwen sou sit la. E jodi a mwen pral pote yon bèl sijè pou nou ki ap entèrese nou ki se relasyon ki genyen ant klima e sòl. Klima se ansanm de kondisyon atmosferik ki kapab varye nan yon zòn avèk yon lòt. Sòl se yon eleman natirèl ke nou konsidere kòm sipò tout plant e ki li menm tou li pote anpil eleman nitritif pou plant yo. Kòman klima li menm li kapab an relasyon avèk sòl la? Premyèman, klima genyen yon gran wol sou depi nan fòmasyon sòl la klima li menm li relye avèk sòl la. E lè sòl la ap fòme, gen yon ansanm de pwosesis pedojenetik ki pèmèt li fòme, pa egzanp gen vejetasyon, gen tanperati, gen klima e anpil lòt ankò. Klima li menm, li trè trè trè enpòtan nan fòmasyon sòl la, paske se li menm ki pral pèmèt e wòch mère lan, wòch mère ki se materyèl parantal tout sòl, li pral pèmèt e wòch mère lan li menm li dez, dez, dezaltere e se li menm k ap. E degrade wòch mer lan. Deja nou wè klima li menm li jwe yon gran e wòl nan fòmasyon sòl la sitou e nan aksyon ke li menm li pral fè sou wòch mer lan. Answit e o fur et à mesure ke sòl sa li menm li ap fòme pral gen yon ansanm de orizon ki pral fòme e youn sou lòt ke nou rele kouch e yo pral fòme. Le sòl lan fin fòme li menm. De tout fason pral gen yon ansanm de matyè òganik ki pral rete sou sòl la. Matyè òganik sa yo pral bezwen dekonpoze pou yo transfòme an humus. Humus ki se yon eleman ki vrèman enpòtan e ki detèmine fètilite tout sòl. E lè matyè òganik sa yo menm yo bezwen dekonpoze, yo pral bezwen aksyon klima. Paske klima li menm li pral pèmèt e Matyè òganik sa yo, yo menm yo dekonpoze. Klima gen ladan l tanperati lan, li kapab jèl, li kapab yon ansanm de lòt eleman. Men chak eleman sa yo pral jwe sou matyè òganik sa yo ki pral pèmèt yo dekonpoze pou transfòme an imus. Klima answit, li jwe yon gran wòl lan asidite sòl yo. Yon sòl kapab asid, li depan de pwopriyete wòch mè lan, konsa tou li depan de klima. Lè nou di yon sòl asid, se lè kantite e aliminyòm oubyen fè ke li gen siperyè pa rapò a kantite e e li li siperyè e pa rapò a kantite eleman alkalinotere oubyen alkalen ke li menm li genyen. Lè sa nou wè sòl sa li se yon sòl ki asid. Klima kapab jwe sou asidite sòl la kòman? Pa egzanp, nan yon rejyon kote ke li fè lapui anpil se yon rejyon ke lapui tonbe anpil ladann, E sòl sa yo toujou gen tandans asid paske gen yon ansanm de baz solib e dan lo ki genyen nan sòl la ki pral e ale trè e nan pwofondè sòl la e yo rele fenomèn sa liksivyasyon. E eleman sa yo prale nan sòl la

Lè nou pale de sòl sa yo, pou distenge sòl sa yo, w ap toujou wè sòl sa yo gen koulè wouj, paske yo gen yon fòt pousantaj fè ladan l. E sòl sa yo, yo ofri nou opòtinite pou nou kapab fabrike fè ke nou menm nou wè nou konstwi yo. Si ou menm ou gen posibilite ou wè bò lakay ou gen sòl ki vrèman wouj, se de sòl ki kapab fabrike fè yo ye, yo kapab antre. mwayen ajoute yo kapab pote valè ajoute nan ekonomi nou. E konsa, mwen kapab ankouraje ou si sa enterese ou, si bò lakay ou gen sòl sa, ou kapab antre e enfòme plis pou w konn kòman ou kapab transfòme sòl sa an fèm. Answit, sòl la e klima tou li kapab jwe sou bazidite sòl la, l kapab rann sòl la bazik tou. Si pa egzanp ou nan yon zòn kote ke lapui pa tonbe, lapui pa tonbe fasil, pral genyen remonte de sèl ki pral fèt nan sòl sa. Sòl sa ap gen tandans bazik e lè sa, E sòl la li ap gen tandans pou l sale li ap gen tandans pou l sale l e lè lapui pa tonbe e souvan nan rejyon sa. Se konsa ke klima li menm li vrèman enpòtan swa nan e fòman fòmasyon sòl la, swa nan asidite sòl la, swa nan rann sòl la bazik tou. Klima li gen anpil anpil enpòtans. E mwen remèsye nou paske nou toujou rete konekte avèk mwen sou sit sa ki se www.ekiphaiti. Pwen kòm e map toujou e felisite nou e ankouraje nou toujou rete avèk mwen e se se te zanmi nou Agronome Fortuné Cherlande ki toujou nan kay la avèw. Mèsi.